Ok nap di tout moun bonswa e tout moun ki branche bonswa e bonjou se selon kote wap koute show a pa bliye aswè a n avèk nouvèl lakay TV show guys nou pral pase yon bèl moman aswè a ou konprann sa m di w la nap di w bonjou tou se selon kote wap koute show a nou pral pase yon inèdtan aswè a guys ret branche nou konnen aswè a nou vrèman lit. Nou ta sipoze live a 7 è but nou vreman late nou vreman sorry guys fanatik yo nap di nou vreman nou vreman sorry pou lè a ou konn sam di la ou konnen lè wap fonksyone a bagay elektronik se konsa ou konprann anyway nou la pou 8 è edmi 8 è 45 guys ret branche avek nouvel lakay ti vice job pa bliye epa sèm kap fèl aswè a nou gen blòdè ti may kap la aswè a avè nou guys nap just se bon se pran chèz nou chita pase nou pral pase yon bèl. On bèl on bèl on bèl moman aswè a nou gen plizyè ti bagay m pote pou nou m dwe voye m fòm pote pou nou m gen plizyè ti bagay m pote pou nou anpil anpil mèsi nan nou mete sa te pale nap vin sou sa tou prince le grand te pale nap vin sou sa tou deza mete pi rèd pi rèd pi rèd lòt bondye pap anba ariel ariel nap vin sou deblozay sa nou konnen arab militan arab ou konprann nap vin sou sa tou guys rete branche janm diw la nou pil gwo towo pil gwo towo ayiti yo kontinye. Aksyon konsantrasyon kont nèg yo. Egzanp, nou gen Gary Bodeau, nou gen Hervé Fourcand e Rony Celestin just yo pran yo pran sanksyon kont nèg yo kòm blanchiman lajan e afè genstè yo gad sa pran pran sanksyon ya genstè yap yo menm tou nap vin sou sa se ret branche avèk nou vè lakay TV show pa gen nou gen gwoup bandi sa yo tout e Son fo enfòmasyon ki sòti direkteman anndan nèg yo. Pa bliye depi nou branche nou konnen yon sèl bagay pou nou fè guys depi nou branche se share mwen pataje share mwen pataje Depi nou wè sous krab la an wouj guys retire nan wouj la mwen sipòte n bonm ti lak fè ti kòmantè pale avè nou di n kisa n panse pa nou pral pase yon bèl moman ansa mèsi anpil tout moun ki te branche mèsi tout moun ki abòne a chanèl la kontinye abòne kontinye sous krab kontinye avè abòne a chanèl la fè sa mwen nap kontinye cho avè nouvèl lakay ti ji cho just m pa konnen nap lague. Ann lage sa, bloke viza yo sezi viza nèg yo, yo kontinye ap bloke, ann lage sa guy, yo kontinye ap bloke viza nèg yo guy, yo kontinye ap pran sanksyon kont nèg yo, ret branche. Ayibodo e Hervé Foucand e ke yo di moun sa yo yo itilize pozisyon yo ok pou yo pwoteje epi pèmèt aktivite gang.

Mwen m sonje ke nou vwayaje le 18, le 22 nou antre. A gwo etonman, avwayè sou stasyon radyo a m ap aprann ke nou t al nan lòt bò a se milyon dola e lajan nou t al leve. Tandike mezanmi se yon, se, mwen menm lè m vwayaje, lè m vini m razè pase klou.

pou m pote l pou ou, m poko ka twouve l tèlman nou gen dokiman e m apèn kite espas kote m te ye a, ba yo antre youn nan lòt. Kounye a la, m aprann ke se kòb ki t al fèt mezanmi, podyab, sa se mansonj. Lòt bagay ankò, nou genyen Leta ayisyen, bon yo gen moun tou k ap manipile yo, yo gen yon seri de moun k ap manipile yo. Daprè sa m aprann, mesye yo di kwa ke santral sendika sa yo, Santral sendikal sa yo, yo pa kapab ranp e yo bezwen fò yo ranplase yo. Yo vle, m ap di w sa byen, don wè Romanès genyen an, yo mèt chanje l nan Boustè, chanje l nan Panorama, y ap mete yon lòt moun ki gen yon lòt don. Men e pa don pa Romanès sa yo pou wè l genyen. Don wè, m vin jwenn pwofesè Merilien depi lè m jèn ti gason. Map tande profesè Emerilien kap goumen. Depi ou piti wap tande misik.
Wi lèm ka goumen m pa pale pou pale frèm. Ok depi lèm timoun map tande profesè Josy Emerilien nan sendika afè ino inol bab li blanch ladanl e tèt li blanch ladanl ok depim piti map tandel okontrè okontrè m pran misye kòm yon modèl. Paske se nan tande radio m aprann anpil bagay ok li te pase nan yon lekòl sendikal pou l te rive la wi ou non li te pase nan yon lekòl pou l rive la pou l komin sendikalis pou l ap defann dwa ak enterè anseyan yo nan peyi a mwen menm an 2009 mwen se nan lè banm avanse banm avanse non pa pou blòf nan sendika wi men pa gen moun ki ka ranplase w josye non yo ka ranplase w nan tèt ino.

An 2018 An 2018 Kounye a m aprann ke se lajan nou t al leve Manti Pa gen bagay sa Pa gen bagay lajan Pa pa gen okenn jeton Dabò moun pa janm konnen nou vwayaje pou yo ban nou frè Lajan poko bay oubyen pa gen kontra Pa gen dosye lajan Pa gen afè dosye lajan ditou ditou Kontra a e te pou fè kisa?
Kote sou lamen l? Enben se yon pwotokòl dakò ki siyen tri yon yon pwotokòl tripatit ki siyen avèk Leta ayisyen avèk sektè patwona ADIHA, MCHAB, Fowòm Ekonomik siyen lè 4 santral sendikal lè pli reprezantatif ann Ayiti siyen, epi ou genyen Leta ayisyen siyen yon pwotokòl pou respekte nòm fondamantal OIT yo, epi final pou bay priyorite avèk travay desan, avèk dyalòg, sa vle di sektè patwona gen pou chita pou l dyaloge avèk sendika yo ni patwon yo pou nou jwenn lapè sosyal nan 2 sektè. Men, mwen rann mwen kont ke nou poko ap soti nan sa n ye la. Ou wè nan sa n ye la, ann batay anpil. Nou anime pa le complexe du crabe. Toujou ap goumen. Nou menm antre nou ap atake lòt. Men soti nan sa n ye la, nou poko ap sot ladan n. Paske a antandwe pale Junior Derosier, avèk avanyè yon volonte pou atake misye ap atake eskize m misye ap atake pèsonalite mèt Jak Bèlzen ki se pwofesè pwofesè lise jèn fi misye atake mèt Jan Bonald fatal atake pèsonalite li non m dakò m dakò men

Donc sa vle di pou non ey le syndicat c'est quoi? Syndicat c'est le dial bay priorite avec dialogue social e ou pa ka di wap fè sendika lè leta envite w vin dialogue pou pa vin dialogue ou pa ka di wap fè sendika lè pa sektè patronal vle mande w rankont pou di w pap chita dabò se nan negociation Lè nou ta son yon pitans nan men leta avèk patron yo se nan chita pale, mobilizasyon plis negosasyon, mobilizasyon epi kounye a al negosye pou nou rache l. Dabò pa gen okenn, okenn anyen ki fèt anba tab, lè konsa nou menm lè n al negosye avèk gouvènman yo, nou ale avèk reprezantan sendika ki afilye avèk nou yo ki sou beton an tou. Mèsi anpil Dominique St-Eloi. Mèt Remy, Ki pwosedi oubyen ki pwosesis, ki demach yon moun dwe fè si w vle antre ol bay moun manje nan prizon an e ke w dwe respekte? Pou m gade, lè w fin di m sa pou m ka gade pou kisa yo bloke w, yo pa vle w bay manje anndan an.
Fò w ekri DAP, Direksyon de Administrasyon Penitansye. Fò w mande l otorizasyon. M pa konn si lè y ap ba w otorizasyon an, si gen dè enspektè. DAP, ki vin obsève nan ki kondisyon ke manje a fè. M pa konnen. Apre sa, pou yo reponn ou, yo mande w ki manje, ki kantite moun w ap touche, epi pou yo ba w otorizasyon. Nou menm nan nivo CADHO, Collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, Dominique, Professeur Merilien, nou fè l. E konsa k fè m plis. Nou ekri fòmèlman. Nou ekri fòmèlman. Trè byen.
Nou ekri fòmèlman. E konsa k deranje m plis Dominique. On semèn avan m ekri, gen yon patikilye ki ekri. Yo ba l otorizasyon. Li bay manje. E poukisa mwen menm kelke jou aprè m ekri l yo refize m? Paske w anfas Ariel.
Mons konprann non. Men nan, nou te vle touche 5 a 600 moun pandan 3 jou. Mèt Remy pa anfas Ariel non.
Ou anfas Ariel? Byen sur.
Se avoka m ye, defansè dwa moun. Desizyon mèt Anel Remy, desizyon m, desizyon José Merily m pa anfas Ariel Henry? On avoka kap defann dwa moun li sipoze anfas on gouvènman k pap respekte dwa moun. Ah ok. Ou sa m di w la? Ou mete nan men an. Mentnan, manje yo, nou te vle touche 5 a 600 moun. Gen moun ki kòmanse kolekte. Gen moun ki kòmanse fè nou pa de de manje, de kòb eksetera. Nou achte manje, nou prepare. Sa vle di se yon pandan 3 jou. Lendi, nou t ap bay spageti. Madi, nou bay diri. Sa w t ap bay bay la? Manje kwit oubyen kri? Manje kwit. Manje kwit. Pla, pla cho? Pla cho.
Yon pla cho. Yon pla cho.
Mèkredi, mayi. Se konsa l ye. Poukisa m di w sa? Paske tout lè nou menm kòm avoka. Il y a deux ans de cela Dominique Professeur Merilien, dosye prizon pat janm sou tab konsa. Non.
Se nou menm ki vini fè tole kòmanse denonse kondisyon yo ki fè ke jodi a ou wè nèg kap pale de kesyon prizon nan sa yo.
Pawòl e imaj.
Sa di kondisyon de detansyon moun kap mouri nan prizon pat konn enterese moun. Yon travay enòm ou fè a.
Kounya lè, alò wap konprann konpòteman m trete l de politik. Paske se youn nan moun ki pèsekite nèg sa yo tou paske map fè Ou pa pèsekite wi chè, kè w pèsekite a. Wap di bagay ki. Wi jisteman map Ou denonse piblikman. Devan prizon yo pap fè mete pye eske ou konnen ke yo bloke Ariel e Jovenel Moïse avèk Jacques Guy Lafontant te bloke m pa janm ka antre nan zona pi.
Paske koute travay kap fèt la. Se pa rapò a apèl prizonye yo Dominique. Wi. M fon rive nan prizon an, m tande gon manje ki rele Ti Pano. Premye fwa m wè bagay sa nan vi m. Ou pa di yon matchak. Men l gen lè bon, prizonye yo renmen l. Men, ou konnen, pa rapò a diyite a pwofesè, m ap gad manje, m ap gad diyite moun yo anndan prizon. Se inimen. Rabese ladiyite. E, aktyèlman la pa gen gaz Dominique. Se twa wè dife. Bwa. Kounye a pou wè prizonye yo k ap kase bwa. Konbyen bwa? M pa konnen. M pa konnen se sa chay. Y ap soufle, y ap soufle.
Y ap soufle dife.
Y ap soufle dife. Ou konnen nèg andeyò m ye. Epi èske moun sa a, manje sa ou pral ba li a, ki kalite l? Paske menm dlo n ta pral bay pwofesè nou pa ba li. M pral di n poukisa. Gon yon konsiltan ki di m, moun yo tèl, òganis moun yo tèlman abitye avèk vye vi kòmsi m manje de movèz kalite, si w al ba yon dlo ki pwòp, li ka ba l dyare, li ka ba l pwoblèm. Kounye a, si gon pri, si gon prizonye gen dyare sou kont Kado, sa ka fè tole. Detant yo ka fini avè m. Lè yon kanpe sou bay dlo. Men kounye a la, m di Dèape, manje yo sou kont li, men manje yo ap gate la. Paske on semèn la on m'a refuze l'autorisation m'pa konn poukisa. E yo pa motive l'. Yo pa motive l'. E prizonye yo nan sans ke y'ap viv la promiscuité a tèl sa vin kreye fatra de trè tu. Paske mwen m'toujou nan tout entèvansyon m' m'pap defann bandi, m'pap lejitime bandi. Je defann la dignité humaine. Prizon an se yon sant de sanksyon pou li. Li pa ka, li pa sipoze yon depotwa wi men. Non, si w bay li, men entansyon gouvènman. Si w bay li, si w vin poze kandida pou depite, oubyen pou senatè, petèt w a pase. E konsa wi. Nan bagay konsa. Se yon entansyon ka, se yon desizyon politik. Yon desizyon politik li ye, paske ekoute, m se yon òganizasyon dwa moun, m se yon òganizasyon dwa moun, non sèlman nou pase de la pawòl o zak, Nou pa rete nan aksyon sèlman, nou nan tribinal tou. Si se konsa, nou poko ap gade.
Moun sa yo ak anfas mwen yo, se yon desizyon politik y ap pran anfas mwen yo pou minimize site lwa yo. Wi, alò, rapidman,
nou menm, nou nan kesyon bay manje, nou. Ok, an. Mwen ap redi tout moun bonswa e tout moun ki branche bonswa, bonswa, mwen ap di bonswa ankò. Bon, nou pa bliye Jaswa, nou avè nouvo lakay, nouvèl lakay TV Show.

Jean Denis ki mouri a, n ap pale ap pale sou nou 18 novanm li ye a, ou konprann ki te fèt Vètyè, e nou pral pale de Prince Legrand, ou konnen manifestasyon tout patou yè te genyen, ou konn sa m di w la, just nèg yo t ap tchay wè sou de kab brize, hein, debloze Ariel a, Ariel, pou Ariel kanpe min, sa m di w la nou pral pale de sa a jodi a, ou konprann plizyè bagay ki te pase, ou konnen bandi ak zam site site solèy te touye, touye 2 3 moun site solèy nan, n ap vin sou sa, deblozay pete devan kay Ariel la, n ap vin sou sa. Bay Canada m sot pase lakay la panse son de 3 moun pran pranm de 3 gwo tou Ayiti yo nap vin sou sa tou tansyon le prince lan nap vin sou sa ok ann ale blòdè ti may ann ale premye sijè nap debat nou pral fè analiz la ann ale blòdè pou militan Jean Denis militan Jean Denis aprè yo te fè antèman l

Se pa lari a ki pou ou vrèman vre san pèsòn jan nèg yo itilize jèn yo an Ayiti a kòm militan politik. Ou militan politik ou la pou defann pati politik ou a pou al pran pouvwa. Lè l pran pouvwa a nou menm pou n ka jwenn plas nou konkou travay, konkou nou kreye tout bagay nou nou travay n ap. Yon militan politik li la pou l mennen kanpay pou pati politik la. Yon pati politik la kote. Fè pa fè pati de pati politik la, fè konnen premye pati nou men sa nou genyen, men sa nap pote lè lè lè nou pran pouvwa a, men sa k pral reyalize, men sa nap fè, men sa gouvènman an pat fè nap fè nou menm. Men Ayiti e pa sa k fèt. Ayiti yon militan politik se pou l nan lari a. E sa fè nèg yo itilize plis nèg ki ki plis pa endike nan sa, plis w ap wè plis nèg ki plis yon militan nèg ki pa endike yo plis itilize Ap pouse yo. pou pouse yo paske yo konnen yo pap gen tèt pou yo panse a sa, yo di yon militan pa sipoze nan lari a pou l byen fèt non. Ann pran egzanp de moun Tutu Youri avè Mèt Andre Michel. Yo te nan lari a tou. Kisa yo rive? Yo rive yon moman donne, lari a pa pou yo sèlman. Si yo al lekòl, yo etidye, yo fè, yo fè filo avè avanse. Yo ka, yo ka yon lòt plas tou. Yo ka seneta, yo ka depite. Men nèg sa yo menm yo yon militan nan lari. Toutotan w nan militan nan lari, ou ka mouri. Ou ka tout, nenpòt bagay ka rive w. Ou wap mouri tout jan. Ou gen lwa mouri moun ki anfas ou a tiye w. Ou gen lwa mouri menm moun ki anndan pati a tiye w. Sitou se selon fòs ou. Se selon jan w pale nan lari a, jan w ak nan lari a. Yo wè kòmsi se yon nèg tankou w ki gen yon fòs ki ka ede pati a pi avanse pi byen toujou. Yo ka tiye w. Menm moun nan baz ou ka tiye w. Lè yo fin tiye w konsa, pati a vin gen plis fòs. Se sa k fèt Ayiti. Pa gen anyen k fèt Ayiti. Lè w tande y ap jwe Se gouvènman se gouvènman ou pa pou ou di se gouvènman ki tiye moun nan vre epa vre kore mwen menm mwen fas mwen reponn avèk gouvènman tout men lè tout moun ki moun paka di gouvènman ki tiyel vre pase gouvènman nèg ou kap ou fut ap tiye moun met sou do gouvènman son bagay ki ap fèt depi an 86 la nojou sa vle di vini tan sa ap mouri la. Anpil moun ka di se paske se dam nan tiye l se akoz de yon pil ladò ki koz lanmò l epi tou manti epi nou konnen se menm anndan rat kay kap manje kay pay. Esa m panse tou paske m pa ka panse just militan an just kite l mouri konsa ou konn sa m di w la. Non se rat sitou misye al fè yon aparisyon nan radyo Nou konnen Zara mwen t nan emisyon la matan deba ki fò aparisyon sa pat pwisan avèdye misye pat nan mitan e kòmsi yon nèg ki pat nan mitan pati a nan mitan nèg militan parèy li yo li vin pi fò li vin pi enpòtan ke tout lòt nèg yo ou konprann nou son pèp jalou nou son pèp ki jalou anpil nan tout bagay misye gen yon asanl al fè la poul panse lap ede pati pati militan pa yo. Ebyen nan mitan gang yo pèdè ki rayi moun sa sa fè a se li vin plis popilè ke nèg sa ki militan nan metro kap di yo se pitit Desalin menm jan avèl la. Se akoz lanmò misye sa fè Ayiti si Ayiti vrèman vle yon peyi ki gen lajistis yon moun kap swive se pa yon moun pou ou site non non se menm se premye premye ankèt premye minis se nan mitan nèg yo menm nan mitan militan yo menm wi ki ka ki ka koz lanmò misye pou yo metel sou do magalè abitan pou yo menm pou yo fè plis plis moun moute pou pou pati a vin plis djanm. Lanmò misye ka sòti anndan pati l, li ka sòti deyò tou. M pa, m pa kont deyò a non, deyò a ka egziste tou. Men menm si mwen menm m ka plis kont, m ka plis panse anndan a ka tiye misye ke deyò a. E kòz lanmò misye.

Paske Jistal nan fèt pou pou li. Se menm jan a misye tou, Jistal nan fèt pou li. Yo te nan akize Wagan Abitan yo tiye yo sòti. Li nan mouri mouri nèt. Li nan mouri mouri nèt. Tandiske si y a fè yon lajistis ou yo di pa Wagan Abitan k tiye l, se youn nan manm pwòp pa w pa yo tiye l. Y ap di e pa vre. Tandiske vrèman yo ka ale tiye l vre, moun nan zòn, nan pati pa l. A li se yon nèg ki pa p vin gen jistis toujou. Ok, m t ap tande de twa militan just nan antèman nan antèman.

Se nèg la wi, se nèg kap yo voye pou al. Ou gen plis ka vè di chans pou pou mouri ke viv. Wi se nèg yo voye nan lari pou al ka pou al bloke, yo pa konnen si e sa fè map di ou yon militan politik ta sipoze res konprann sa vle di yon militan politik, yon militan politik pa yon militan politik, yon militan pati politik yon militan pati politik min wap wap wap defann pati politik wap pou yon pouvwa ok e sa fè lè yo mouri yo monte kochye paske yo se yo son militan nan lari ok ok yo pa yon militan pati politik Ou militan pati politik, ou konn ou anndan pati politik la, w ap defann pati politik la, ap yo di, pou nou pran pouvwa, lè nou pran pouvwa men sa nou pral fè, sa nou pral fè, ou tout an pwovens. Lè yon militan pati politik, li pa nan Pòtoprens li chita sèlman, li tout an pwovens. L ap mennen kanpay pou pati l la, l ap di men kisa pati l la gen nan men, men sa pati l la gen. ap pote pou peyi a depi sa pa ti la gen sèvo men sa yo pral fè lè yo pran pouvwa men sa yo pral mete men seye men kisa yo pral desann manje men kisa yo pral desann lajan ameriken an yo gon bagay yap pote
men nèg sa yo pa gen yap pote se di sa nana yè yo di viv entèl aba entèl sa vle di yo nan lari kon militan nan lari. Men yo pa yon men yo pa yon militan pati politik. E sa n t ap di yo, n t ap di yon lè di yo, pou nèg konprann sa vle di militan pati politik, se pou anndan pati a. W ap travay pou pati a. Yon sèl pati politik m te konn m te ka di gen militan se tout ladan l se vre, pati politik sa se vre se sèl pa pati Erik Jan Batis ki mouri a. Men, pati Maniga a, se li k gen moun k ap travay kankou pou militan l yo a nan tout pwovens ap mennen kanpay pou pati a. M wè sa. M gen moun ki ladann tou kap m wè yo konnen la m di w ap pote te fè tout de di yap mennen kanpay pou pati a e sak rele militan pati politik la e zafè ayiti nan eta l ye a la se yo kreye dèyè nèg sa yo pou fè dezòd pati a pa gen pouvwa w pa pran pouvwa a ou pa prezidan lòt la goumen l pran pouzwa li goumen l pran pouvwa nèg sa yo lage w nan lari kòm kou chen chen mechan pou apre l aba w retire w sou ban mete entèl entèl bon e pa nan eleksyon e gad sa ki rive aktyèlman la SDP t al nan eleksyon Li pa nan releksyon. Li mèt pran pil nèg mete nan lari apre li aba entè, aba prezidan, aba sesi, yo pran pouvwa. Yo pran pouvwa san yo pa al eleksyon. Men sa kap sa nap sa nap rekòlte kounye a la. Nap rekòlte mizè, pwoblèm, twist, grangou, pase, ba yo pa fèt dwat. Yo pa fèt demokrasi. Pa gen demokrasi vrèman vre nan sa. Si nou kont yon prezidan, li mal veye, li mal mache, nou pral mennen kanpay nou, nou pati nou se militan pati politik la, nou pral mache tout an pwofesè li. Men sa Gouvènman an plas lap remèt, lap remèt anyen, tout sal fè pa bon, men sa nap fè nan sa. Sil te agrikilti a pa bon nan sa, men kijan nap fè poun moute l. Si konkou lajan ameriken moute, men kijan nap fè poun desann li. Nou pral eksplike pèp la kòman nou pral fè. E pa pran lari di retire entè mete Mario, Mario va chanje bagay la. Mario pa ka chanje bagay pou kont li. Retire Mario mete Jorèl, Jorèl va chanje bagay la. E pa vre. Depi ou fèl konsa rete ayiti ap toujou nan toure toure nan twati moun nèg sa yo pap travay pou peyi dayiti tout militan sa ap travay pou ayiti yap travay pou yon pou yon grenn nèg yon nèg ki baw yon mil dola twa mil yon mil goud yon de mil goud ki fè ou konn ale kap rele aba moun sèlman yo fini bon yon militan kap travay pou yon peyi Ou pran pati politik, l ap goumen, l ap di ou wè sa pou pati, sa pou sa gouvènman sa regle la jodi a, e pa sa n ap regle lè n sou pouvwa nou menm. Men sa nou pral fè san pati. Nou pral goumen pou sa. Nou pral goumen pou sa.
E zafè Ayiti nan ta li a pase nèg ki rele tèt yo militan ayisyen yo, yo pa konn, yo pa konn enpòtans tèt yo. Yo just itilize, e sa fè yo itilize yo kòm kapòt Eskize m se konsa lòt minit yo di yo ti apre yo jete w yon kote. Lè yo fin bwè avan yo pa pran non yo te ap kriye devan lokal SSDP an k ap mande men yon ti moto pa ba li. Bon men yon ti moto pa ban mwen, men yon ti sesi pa ba li nan antèman
Jan Denis an. Misye ap kriye. Tankou, li fè tout travay sa menm yon ti moto, li te gen yon ti moto li te lwe nan yon nèg la retire nèg la se nan ka peye l, men yo pa ka ba l yon ti moto.
Sa fè sa, yo fè yo kwè militan se nan gouvènman pou l travay sèlman. Lè li pran pouvwa l, m ap ba w plas nan meri a, m ap ba w plas nan minis defans an, menm si w ap fè sekirite, w ap fè radòt, yo pa menm met nan nan tèt yo, nèg yo ka vin senatè, yo ka vin depite, yo ka vin lòt bagay, majistra, anndan pati politik la. E sa fò lè w militan. Se sa pou yo te met nan tèt yo, konprann, yo yo pa met sa nan tèt yo. Non, yo met nan tèt nèg yo se rele vi vètè l ka chanje peyi Dayiti, e sa k pa e sa k enpòtan pou yo. Yo pa met nan tèt nèg la nan nan lari a l ka vin senatè, l ka vin depite. E sa yo gen yon egzanp yo pral pase misye talè en Prince Le Leblanc, Wi, apre sa li menm pral vin Prince alèz, Legrand, Prince li Legrand.
diferan ke tout lòt militan yo. Mwen sa vre men m ap di misye diferan ke tout lòt militan yo.
Ok guys pa bliye a zwa nou konn sa li ye nouvel lakay tivijo nou gen 2 blood ok la guys depi nou branche m di nou sa chè mwen pataje mwen janm di nou la depi nou wè souskrab la abòne a sou wouj klip sou li sipòte nou ayisofe ayisof fou zanmi w ou konn ayisyen vrèman ayisyen gen pwoblèm sipòte ayisyen vre may gen gen moun may pou abòne avèw.

Edo. Bro se fòde fwa ap fè manti sou moun fòde fwa ap kraze moun nan fwa ap pale moun nan mal fwa ap joure a moun nan eswa fwa ap desann moun nan fò gon bagay fwa ap fè tankou moun nan fin redi fè fè tanl poul travay poul rive pou ou menm pou monte fwa ap detwi moun nan lè sa yap sipòte w men depi ou wè se konkou wap pase konsa yap diw kòmsi a bon a ou pap pale a nan bagay seri bagay fò fò ta jwenn yon moun pou ap met sou ou.

Prince Legrand Prince Legrand guys nou konnen Prince Legrand nou konnen sa yon militan yon new militan k fè parèt misye yon yon bon ti militan ann viv saga dwe branche M pa rele misye militan brother m rele misye patriyòt Patriyòt ok ann tande brother ti madi se patriyòt ann tande patriyòt Prince Legrand.

Wè misye lap pale li pa pale de viv entè la bay entè li menm sa ap pale de ou sal ta renmen lòt entènasyonal la ak nou sa ki moun ki diw renmen peyi a ki diw se zanmi nou se zanmi ayiti a men sal ta vle li pa dil kont yo non e sa fè misye di li pa dil kont a pèp ameriken misye di m pa di m kont pèp ameriken m pa di m kont pèp kanadyen

Goto ayisyen yo oubyen? Wi anpil nèg ki ki yo gen pwoblèm ameriken. Bon kiski pwoblèm yo gen?
Pwoblèm gen ameriken se fason yo fonksyone, se fason yo tankou y ap akize w nan tout bagay, nan tout vye zak.